E m ap di yon gwo bonjou, yon gwo bonswa a chak gen moun ki pral gad videyo sa. E videyo sa m ap fè l la jodi an 3 desanm. E yè, yè, yè ki te 2 desanm nan, dan la sware, gen yon dife k pran anndan la salin, ok. Jodi an nou 3 desanm. Ok. Gen yon dife k pran nan la salin. Alò m fè videyo a men rezo k pouse m fè videyo a. Se paske pandan dife a, nou rele ponpye, e ke nou di ponpye gen yon dife k pran, e nan lasalin pou yo ta fè dilijans, e nou konn lasalin se pil ti kay an tòl, e ke nou di ponpye ke pou l ta fon dilijans pou l ta voye, e e vin etèn dife a pou nou, repons lan se te, nou pa vin nan zòn sa yo. Sa vle di, e moun nan lasalin pa moun, paske yèswa tout demach nou t ap fè, oprè de ponpye, Pou ponpye te voye an vin etenn dife a yo pa janm rive. Men kòman e ke gon pakèk kay moun nan Lasalin ki boule yè 2 desanm lan e ke nan diskriminasyon ponpye di e Lasalin li pap vin kote konsa. Sa vle di se malere malerèz yo e ke ki chache bokit E ke nou fon jan nou etèn an dife a ok men ni men dega yo e ke nou jis fè video sa pou listwa e pou la verite e map profite de video sa poum di otorite peyi dayiti yo e ni nèg kap di yo 5 a 0 yo map tou profite de video sa poum di nou silans pa vle di fè bak. Silans pa vle di bay vag. E moun ki konn goumen, moun ki fè metye zam y ap konn sa m di an. E chèf pa janm kouri. Chèf fè, chèf repliye. Nou repliye, nou pran distans nou nan batay sa a pou pèmèt e pèp ayisyen an wè ki moun ki vrè enmi l. Nou pran distans nou nan batay sa a nan moman an la pou pèp ayisyen an ka wè èske se nou menm ki te bloke gaz la vre. Paske gaz la toujou e ap vann nan mache nwa. Nou repliye jodi an pou nou pèmèt pèp la wè lavi chè a e ke èske se nou menm ki koz lavi moun yo vin pi chè. Jodi a nou repliye nan batay sa nou ye a pou nou pèmèt ke moun yo wè èske se nou menm ki lakoz bandi ap mache kidnape moun, vyole moun nan tout peyi a. Nou bezwen lemond antye te wè sa, se sa ke nou fè nou te repliye nan batay la. Many. Se konsa, jan nap gade a la, e ke Lasalin, yon pati nan Lasalin pran dife yè swa, e ke nou jis di mesye yo, e ke se poutèt sa e ke nou te repliye. Men, m vle moun yo atire, nou vle atire atansyon moun yo sou sa a. Nou rele ponpye, ponpye di konsa ke, e zòn Lasalin nan l pap vini. Sa vle di depi se Lasalin, e Site Solèy, wap Jeremi. E anba Dèlma yon dife pran, sa vle di popilasyon an livre a li menm. Antouka, nou jis fè videyo sa a pou listwa e pou laverite. E m ap di otorite yo konsa, silans pa vle di bay vag ok. Nou fè silans men nou pa abandone goumen an. Dayè se yon goumen ki fèk kòmanse. Se paske nou konn batay la fèk kòmanse ki fè nou fè yon repliye. E ke jis pou nou kapab evalye an sitiyasyon an. Paske lè w ap goumen fò w konn kilè pou w avanse, fò w konn kilè. Ou konprann mwen e pou fè bak. Antouka e ponpye sonje nou rele ou vin etèn yon dife nan lasalin ou di le fè ke se lasalin ou pap vini. Nou fè video sa pou listwa e pou la verite ok. Ankò yon fwa lasalin viktim e gon dife ki pran yon pakèt malere malerèz pèdi bagay yo. Mèsi anpil.